Oh Mati, Mati, Mati, m pa byen wè. Eske sa m wè a se sa? Talè, se pa mari m nan sa? Li di m konsa l al travay, epi se plezi l ap pran avèk yon lòt fanm? Hey, tonnè kraze m sa m wè a se pa vre. A, gade, oh waww, l ap byen pase wi, li bliye si l gen madanm.

Gason Ey Bonswa Silvouplè ou ka rann mwen sèvis? M pa rann sèvis gratis Ou gad kòman A fò sa ou pa bezwen fè Ou wè de moun sa yo Ou wè de moun sa yo k ap fè lanmou la Madan m a mouche Non Nèg la se mari m li ye Mari w? Wè jan w wè l ap pran plezi avèk lòt fi sa la se mari m li ye Ebyen on zo on zo an e konmen ou ye ou pa dous Mèt Wap mandem sèvis ou gentan leve zing ou sou mwen. Ou pa kap mankem respè konsa. Esa sa tap twonpe w la. Non men sa nap fè.
Vini. Tankou m bezwen pou kenbe menm pou nou pase bò kote yo a. Pou wè kòman lap reyaksyone. Pou lal voye kou sou mwen kounya mwen menm m deja viktim pou m pran 2 kou ankò. Li pap voye kou sou ou. Ann ale ann ale. Anjèt non ti fanm sa genlè byen dous.

Sa kou a boule. Cheri. Eh cheri ki sa?
Cheri ki sa? Sa w genyen? Eh misye.
Eh misye ki sa? Eh misye soti. Pase m ap pase li li li kenbe men m di pou l ka bay yon presyon wi. Mwen ap bouyi sou mwen an. Pase.
Tankou menm. W ap pran pòz ba yo konsa. W ap pran pòz yon mes ou ou ou ou kòman w di sa w fache ou an kòlè a.

Mwen pa bezwen konnen si kay la gen nèg, si l pa gen nèg. Mwen montre jan m vle. Mwen montre jan m vle. Fè bri fè bri ap fè sa vle. Oh dat sa cheri. Cheri kisa? Cheri kisa? Baby men. Kisa kyè cheri wap pale m la? Baby men mesye marye w men nèg viw la men nèg dous. Pardon pardon men mesye marye kisa? Men nèg dous ou a men manke w nan. Pardon m di w mari m la eske m pa fout di w lè mari m la pi gòm epi w la. Mari m andan mari m andan li la. Bon sa m ta pral konnen si Mao te la si l pat la. Èske w te rele m nan telefòn? Èske w te di m li la? Èske w te di m li pa t la? M anvi madanm mwen, m anvi fanm mwen. M vini pou m pou. Ki sa w ap di? Ki yès moun sa? Ou wè, si mari m tande anndan an kounya, si mari m tande. Cheri, cheri, ou ap atake m fò la. M te di w tann, lè mari m pa la m ap rele w pou w vini. Men ou gentan vin enstale w devan w epi ou ouvè pòt ou antre la. M pa konprann.
Ok, anvi a konn lè mari w pa la? Se bagay ki lè mwen viw, eske se mwen menm ki te fò dous? Ah m pa konnen, m pa konnen. Mwen te di w pou w ta achte siwo myèl pou w te mete. Epi w ap pouse m. Mari m la, m di w mari m la pou pou plis mari m la. Ou ret la pou w fè gòj ou. Granm maten sa w poko leve ale wè menm jan w. Ou gentan vin enstale w devan pòt la. Ou resi te kwaze a mari m ou te kwaze lè w lè w fin frape pòt la. Bon cheri, jan w ap di m dous sa. Jan w ap di m siwo myèl sa. Ou pa ka desann vwa w? Eske w pa ka desann vwa w? Li pap tande cheri, li pap tande. Ou ou. Antouka sa lap fè sa E bay ki ki sa dwòl. se sa lap fanndan la. Li pa pati. Li e pa li k peye kay isi a? Li- E pa li k peye kay la? Li peye li pa ka jèn gason pou l fè midi pou l nan kabann toujou. Gon lòt ki bezwen pase. E sa fè sa ou menm ou Men, geta di vin l, enstale la?
ba lè. E sa fè ou geta vin enstale la? Antouka cheri m anvi w.
E m pa ka pran anpil tan. Bon map priye Bondye yon lwa lwa pou fè kòlèt ou konsa pou ta kwaze avèl epi li k vin ouvè pòt la baw pou mwen sa wap di.
Map fwa. Wap mache rete pou mwen sa m fwape nan tèt. M tou pran fòm mwen ale ale ale ale ale ale.
Apre kelke minit map tounen tande cheri. Sa ki pou yo. Shit! Gwa kay fanm. Pou sandal mwen sal nan eta sa hein? Sandal mwen sipoze pwop man. Mwen si fanm nan dil pa bezwen m anko. Sa map fè? Hein! Jodi a la mwen al kraze ti manzè la. Mwen son pil grenn. Red red. Chèch chèch. Oh! Pot li tou ouvè ap tann mwen. Sansal la gentan soti. Pot li tou ouvè. Jodi a la. Men nèg dousou a cheri. E sa bon.
Oh. E sa bon.
Wap konnen sa gen vwazinaj la ap tande. E sa m pa renmen avèw la ou renmen fè bri. Wè, vye lanmou an kachèt sa banm pwoblèm wi. Ou pa ka gen 50 ans sou laj ou, mwen menm m gen 10 ans pou wap fè tout bagay yo an kachèt. Sa fè 60 ans wi cheri. Li pa lè pou nap fè jwèt ankò non. Avan m te avè w pat konnen m te gentan gen mari? Lè w te vin koze avè m se pa w konnen m te gen mari. Ou sou sa? An chen al pou anvi ranse la.
Hum. M'en ale non mache non, m'en ale non. Dat m vini la map.
Kòman w fè pou w konsa?
Oh oh oh oh oh oh.